Kòman nou ye? Jodi a m pote videyo sa pou nou pou m jisteman pou m enfòme nou ke Anbasad Ayiti o Meksik apèn sòti yon nòt de près la Ou menm k ap viv Mexicali ki gen paspò w ki perime ou kapab apati de demen si Dye ve sòti 10 è Pou rive 4 è nan laprèmidi, w ap kapab kòmanse renouvle paspò w. E ou menm tou ki ta renmen marye, w ap kapab jwenn moun ki asistans sosyal ki pou jere tout bagay sa yo pou ou. E jan m te toujou di nou an. Map toujou kapab la poum chèche des enfòmasyon e kelkeswa kote enfòmasyon an ye poum chèchel poum ba noul paske deviz nou se chèche des enfòmasyon pou nou kapab ede tout konpatriyòt nou yo kap viv o Meksik.

Pa bliye pri an. E paspò granmoun nòmalman n ap gen pou n peye 145 dola ameriken. E paspò timoun n ap gen pou n peye 120 dola. Nan mwens ke 3 mwa, paspò sa yo ap deja rive anbasad la. Ou menm ki gen yon paspò ki ekspire deja, kidonk w ap prale anbasad la, epi w ap pran pasyans pou 2 mwa oubyen 3 mwa anviwon epi aprè sa wap gen pou tounen anbasad la pou al repran paspò w paske son dokiman ki vrèman enpòtan enpòtan nou pa ka pa renouvle dokiman sa yo. E answit yon lòt enfòmasyon tou map pwofite poum ba nou Etan donnen ke m konnen anpil nan nou, chè konpatriyèt e chè konpatriyòt mwen yo, nou la, anpil nan nou gen pou n al fè, men, tou sa, ou menm ki ansent tou, ou menm ki an fanmi, kidonk, si tout fwa paspò nou yo pa ekspire, mwen konseye nou e voye yo devan pa al fèmen ansanm avè yo, paske le pli souvan, Lè paspò a li menm li pa ekspire nan al fèmen ansanm avè yo e dèfwa yo gen tandans kenbe yo e lè konsa nou gen pou n debouse nou pou n bay kòb pou nou rekipere paspò sa yo. Si tout fwa nou tande videyo sa, nou konprann sa k ap di an. e nou jije li enpòtan pataje l e si nou retwouve tou li pa enpòtan pa pataje l paske si nou pataje l m panse yon frè nou yon sè nou kapab e byen enbi de tout sa m di yo epi konsa yo gen dwa pataje l epi yon lòt ap jwenn enfòmasyon sonje sa m di nou byen si tout fwa nou pral fèmen dokiman sa son dokiman ki vrèman enpòtan pa al fèmen ansanm avè l si nou ka voye l devan Voye l devan oubyen kite l nan moun moun lè n rive. Nou menm nou kapab voye fè moun sa a voye dokiman sa a pou nou. Se toujou frè nou Wilnès Meone, m ap toujou la pou m kapab enfòme nou de tout sa k ap pase. Alò, mwen byen di nou, si tout fwa w ap viv Mexicali, anbasad sa a li apèn ap ouvri. Lap gen pou louvri demen si Dye ve vè 10 zè jiska 4 è ok ou menm ki mexicali paspò a expire ou paka fè anyen ak paspò sa ebyen ou menm apati de demen si Dye ve pase la wap kapab renouvle paspò ou. E si tout fwa tou nou ta bezyen dè enfòmasyon, nou kapab e kite yon kòmantè, epi mwen menm pèsonèlman m ap ban nou adrès tout kote ke ou te Tapachula, ke ou te Tijuana, ke ou te Mexicali, w ap jwenn tout enfòmasyon yo e m ap voye tout adrès yo, tout kowòdone yo ba nou pou nou kapab. Fè dokiman nou ok. M pap fè video sa twò long se te toujou frè nou map toujou ka pote des enfòmasyon pou nou pou nou pou m ka eklèsi nou e pa bliye rete konekte avèk paj sa pou n lè n lage enfòmasyon an pou w kapab toujou jwenn ni pou se youn nan moun kap premye jwenn ni e lè n lage enfòmasyon.